Gwo nouvèl medam mesye Wilson Isidor dirijan FC Barcelone yo ta bay enterese avèl wi son nouvèl konsa kap fè parkou entènèt lan anpil moun ap mande eske se vre eske sa son reyalite ebyen ou pral jwenn tout detay enpòtan nan videyo sa nan menm videyo sa medam mesye ou pral sezi tande istwa Isidor avèk manmanl kòman manmanl se kòm sèvant li te konn ap travay pou okipe Isidor lè Isidor te gen 7 lane sèlman sou tèt li li te pral gade manmanl li di manman le jou map travay premye salèm touche a map baw mwatye ladann manman Pou mizè w pase pou mwen. Ayayay son istwa ekstraòdinè medam mesye nan fen videyo a ou pral tande koze men pou kounya ann rete nan enfòmasyon FC Barcelone nan. Ekoute si nap gade journal ki bay enfòmasyon sa nap wè se ta va ESPN e nou konnen ESPN se yonn nan medya spòtif ameriken ki trè kredib se ta va yonn nan rezon ki fè anpil moun pran enfòmasyon an pou vrè ann gade kisa journal la di aprè son but eksepsyonèl fas o Maroc le FC Barcelone kontak lajan de Wilson Isidor pou an

La vitesse c'est le sens du but de l'attaquant haïtien de 24 ans. Menm ata laj Izidò jounal la pa konnen 24 ans. Antouka medam mesye sa nou dwe konnen nouvèl sa pa reyèl. Dayè Derisma Smith yo ba nou la kòm jounalis lan, ESPN pa gen yon jounalis ki rele konsa. Aprè tout rechèch ke nou fè non sèlman nouvèl sa pa sou sit ofisyèl ESPN, ESPN pa gen jounalis ki rele Derisma Smith. Donk sa se yon fake. News. Pran ti tan ann koute byen tout sa w pat konnen de jèn gason sa ki rele Izidor la medam mesye. Wilson Izidor te jwenn nesans li nan lane 2000 a Rennes nan peyi Lafrans. Manman Izidor rele Elizabeth, li soti Madagaskar. Tou jèn, Elizabeth te pral kite Madagaskar pou l antre Lafrans nan lide pou l chèche lavi miyò. Ebyen lè l te rive Lafrans medam mesye se te kòm sèvant li te konn travay. Yon ti tan aprè li te vin rankontre avèk mesye. Fritz Isidor, gen moun ki rele l Frantz, ki se papa Wilson Isidor. Ebyen, Elizabeth te pral rankontre avèk Fritz nan peyi Lafrans, se konsa medam mesye moun yo tonbe damou. Lanmou sa a jèmen jiskaske l donnen Wilson Isidor nan lane 2000. Daprè tout rechèch ke nou fè, nou wè se sèlman Wilson ke yo genyen kòm pitit. Fritz Isidor pou bò kote pa l se yon Ayisyen natif natal, misye soti Tigwav. Nan sans sa medam mesye mwen remake Tigwav pran seleksyon an pou li wi. Yo gen Isidor, yo gen Danley. Tou 2 mesye sa yo rasin. Tin yo se Tigwav. Ebyen, pandan Izidò t ap grandi, manman l te toujou ap travay kòm fam de menaj. Dènye travay Elizabèt te sanse pase nan Lafrans se te nan yon lopital kote ke li t ap bale, pase mòp, netwaye, tout sa nou konnen yon fam de menaj ka fè, yon fason pou l reponn a bezwen pitit li. Men se te tou piti Izidò te pasyone avèk foutbòl. Msye te tèlman obsede, kèlkeswa bagay ki won ki vin anfas li, l ap choute l. Ebyen, se konsa, lè l te vin gen 7 lane, paran yo te mete l nan yon sant de fòmasyon, sant sa rele, S. Celereux. Sa nou tande a an 2009, pandan Isidor t ap jwe nan ti chanpyona bò lakay li, te gen yon detektè talan ki te nan match la ki soti nan Stade Rennais, yon gran sant de fòmasyon ki twouve l an Frans. Majorite nan jwè wè k ap briye nan seleksyon fransèz la yo pase la. Ebyen, lè detektè a gade kalite vitès avèk presizyon pou fè gòl yon timoun 9 an genyen, misye fèmen 2 je l pou l depoze lapat sou Isidor. Se konsa yo te pral entegre Isidor nan akademi Stade Rennais an. Isidor pase anviwon 9. a ane ap fòme nan Stad Renè. An 2016, medam mesye, Isidor te pral fini kòm meyè bitè tounwa Montaigu an. Sa nou tande a, plizyè klèb an Ewòp te kòmanse a fè l je dou. Yo te vin konvoke Isidor nan Mondyal U 17 avèk Lafrans. Misye te bay yon bèl pèfòmans nan Mondyal sa. Se konsa, medam mesye, nan lane 2018, Stad Renè sanble t ap tade pou l ofri Isidor yon kontra pwofesyonèl. Yo te vle fè ti pwofite l toujou, sa nou konnen k pa. Se AS Monaco ki tap veye Zidò konsa, lè l gade Sadrene ap ezite pou l bay Zidò yon kontra pwofesyonèl, se konsa Monaco pase pa anba li ofri Izidò premye kontra pwofesyonèl li nan mwa Jiyè 2018. Tande byen medam mesye, depi yo a 7 an, Izidò te fè manman l yon pwomès. Li di premye kontra l ap siyen kòb l ap touche a manman l ap tou kite fanm de menaj, l ap ba manman an 50. pou sa nan kob la. Janl te dil la li fèl konsa vre li touche kob la pou 1 li retire mwatye ladann li fè manmanl kado. Nan lane 2022 Izidor te pwal kite Monaco poul antre la Russie lokomotiv Moscou te deja ak tèt li anlè ap tann Izidor. Izidor te siyen avèk klub sa nan dat 22 janvye 2022 pou yon transfè de 3 pwen 5 milyon dolar. Oh oh Izidor rive nan ekip moun yo li pran ekip la pou li 6 premye match li jwe yo li make nan tout e pou mwa avril 2022 a li te fini mèyè jwè pou peyi la Russie. Apre l kite Lokomotiv Moskou, li te pral siyen avèk Zenit Sen Pitèsbour. Nan dat 23 out 2024, Wilson Izidor te pral kite peyi Larisi pou l te vin siyen nan Sunderland, yon klèb ki twouve l ann Angletè. Ebyen, pou sezon an, li te make anviwon 13 gòl. Byennantandi, se te prete Sunderland te prete Izidor. Men lè l gade kalite pèfòmans jèn gason sa a bay, nan mwa janvye 2025, Yo achte misye pou yon afè de 6 milyon dola e li siyen avèk Sunderland pou jouk an 2028. Kòb Isidro ap touche nan Sunderland medam mesye li evalye a 1.6 milyon dola pa ane e aktyèlman la si yon lòt klèb vle achte Isidro wap peye antre 20 a 25 milyon euro. Yon ti istwa sekrè ke anpil moun pa rive konnen de Isidro. Gen yon match Isidro tap jwe pou Sunderland medam mesye, lè match la fini gen yon moun ki bal yon ti papye. ye. Se te yon fanatik ki ba l ti papye a. Nan ti papye a, fanatik la di, Izidò, tanpri ede m. Mwen gen yon jèn gason ki rele Jak ki malad anpil ki bezwen èd. Tanpri ede m avè l. San pèdi tan, medam mesye, misye pa pale ak kenn medya, li pa fè kenn bri, li deplase an pèsòn l al wè jèn gason an, li ba yo sipò moral, li ede yo ekonomikman. Non sèlman sa, medam mesye, li patisipe nan yon kanpay pou ramase lajan yon fason pou konstwi yon chanm terapi spesyal pou Jak kapab jwenn swen. Jès sa. misye te fè a te fè anpil pale nan peyi Lafrans. Donk jan nou wè li konekte avèk fanatik li yo, se pa kounya l konsa. Men li di li konn jwenn gwo presyon nan men fanatik tou. Li di pandan li t ap jwe yon lè li te rive rate 2 pènalite pandan ke ekip li te an difikilte. Ebyen aprè match la li di jouman li jwenn li pat ka sipòte. Menm kòmantè rasis li te jwenn. Men l di moun ki te pral sove l pandan moman sa se te pitit li yo. Lè l rive nan kay la aprè match la, fason timoun yo te vole sou li te kontan wè l, sa fè l bliye tout sa l sot. pran deyò. A note ke Isidor genyen 5 timoun. Lè pou li te vin jwe pou Ayiti, li di se te yon chwa ki te vrèman difisil, paske li gen manman l ki soti Madagascar, li gen papa l ki soti Ayiti, e li menm pou pwòp tèt pa l li fèt an Frans. Dayè li gen tan jwe nan ti seleksyon fransèz yo, men l di li te vle fè tèt li avèk papa l kado sa. Nan mwa mas 2026 lan, Isidor te dakò pou l jwe pou seleksyon Ayisyen. ayisyèn. Malgre antrènè ekip ayisyèn nan te souvan mete l sou ban, men sa pa anpeche pandan pakou yo nan koup di mond lan, match preparasyon melanje avèk chanpyona a, Isidor soti meyè bitè depi lè l antre nan seleksyon an avèk 3 bi enskri epi yon pas desizif. Yonn pami gòl sa yo medam mesye se chedèv ke l make fas a Mawòk la. Jiska prezan poko gen yon gòl nan koup di mond lan ki depase gòl sa. Emmanuel Sanon te fè l an 1974, Isidor fè l an 2026. Misye fè deklarasyon sa sou seleksyon an. Mwen vle tout moun mete respè sou non Ayiti. Franchman, mwen pap bay manti, nou gen yon jenerasyon ekstraòdinè. E sèl sa m konnen, sa se kòmansman. Mwen te di nan vèsè a, nou dwe fè pèp ayisyen an fyè. Mwen kwè eksperyans sa ap ede nou grandi, prepare pi byen epi retounen pi fò nan pwochen koup di mond la. Mwen espere pèp ayisyen an fyè de nou. Nou te vle pote lajwa pou yo, paske yo merite sa. Mwen kwè 2 gòl nou make yo fè anpil ayisyen fyè.